Te, se alelouya m ka di. Gen de fwa m rete, se mèsi Senyè m ka di. Gen de fwa m rete, se sou jenou m ka pran. Gen de fwa m rete, se kouche m ka kouche. Gen de fwa m rete. Se men mwen ka leve anlè. Gen de fwa m rete. Se mèsi Senyè m ka di. Gen de fwa m rete. Se alelouya m ka di. Gen de fwa m rete. Se mèsi Senyè m ka di. Gen de fwa m rete. Se alelouya m ka di. Gen de fwa m rete. Se kouche m ka kouche, gen de fwa m rete, se men mwen ka leve anlè, gen de fwa m rete, se louwanj Senyè m ka fè, gen de fwa m rete, se mèsi Senyè m ka di, gen de fwa m rete, se plenyen mwen ka plenyen, gen de fwa m rete, se Jezi Kris mwen ka rele, gen de fwa m rete, Se souvant mwen kouche. Gen de fwa m rete. Se pran m jenou m mwen pran. Gen de fwa m rete. Se alelouya m ka di. Gen de fwa m rete. Se plenyen m ka plenyen. Gen de fwa m rete. Se kriye m ka kriye, gen de fwa m rete, se mèsi Senyè m ka di, gen de fwa m rete, se louwanj Senyè m ka fè, gen de fwa m rete, se sou jenou m mwen pran, gen de fwa m rete, se sou jenou m mwen pran, gen de fwa m rete, se sou jenou m mwen pran, gen de fwa m rete. Se priye m ka priye. Gen de fwa m rete. Se plenyen m ka plenyen. Gen de fwa m rete. Se alelouya m ka di. Gen de fwa m rete. Se plenyen mwen ka plenyen. Gen de fwa m rete. Se louwanj Senyè m ka fè. Gen de fwa m rete. Se mèsi Senyè m ka di. Gen de fwa m rete. Se tris mwen tris. Gen de fwa m rete, se mèsi Senyè Gen de fwa m rete, se mèsi Gen de fwa m rete, se syèl la mwen gade Gen de fwa m rete, se sou kwa m gade Gen de fwa m rete, se labib mwen pran Gen de fwa m rete,

Zanmi yo bondye beni nou bondye beni nou e tonton bondye beni w tonton civil bondye beni w bondye beni w e bondye beni nou tout nou tout frè e sè kap tande m la aswè a bondye beni nou tout se frè ou Cedade Gedeon ki antre lakay ou aswè a pou nou pataje la pawòl se sak fè nou di gen de fwa nou rete se men nou nou ka leve anlè Paske nou pa gen anyen nou ka bay Senyè a ankò. Se sa k fè nou di gen de fwa se tris mwen tris pou m kalkile ki jan Senyè a te mouri sou lakwa pou mwen. E gen de fwa tou se sou jenou m mwen desann e sou vant mwen kouche. Poukisa? Pou m. pou n kalkile de lapawòl Senyè Jezi Kris. Aswè nou pral pale lapawòl Sovè a, Kreyatè a, Toupisan an, ansanm avè w. Se Se nan Jan Nou pral pataje lapawòl nan Jan chapit 8 vèsè 31. Se la nou pral pale lapawòl Sovè a. 31, a kontinye pou n al pale lapawòl Kreyatè a, Toupisan an, ki se Senyè Jezikri de, kite sou latè pou mwen ansanm avè w pou nou akonpli. Swiv. Pou mwen ansanm avè w pou nou ka gen yon bon, bon, bon mach a swiv. Seigneur fè nou gras pou nou ta pou nou toujou pataje la parole ansanm avè w nou kwè tout moun kap tande nou la e ni sa kretyen tou lè nou di nou sa ni sa kretyen ni sa poko kretyen li gon gwo diferans diferans pitit Bondye avèk kreyati Bondye men ou menm ki poko rekonèt Seigneur Jésus Christ kòm sovè w ou se kreyati Bondye. Ou fèt avèk imaj Bondye. Men mwen menm, ki resevwa Senyè Jezi Kris kòm Sovè a, kòm Mèt mwen, m se imaj Bondye e plis mwen vin pitit Bondye. W ap wè sa nan 1 Jan chapit 1 vèsè 8. Senyè Jezi Kris menm esplike Apòt Jan, Apote Jan pou l di, Li pa kreyati ankò, koulye a li se pitit li. Ou menm, si w vle pitit Bondye, pandan w ap tande pawòl sa a, Ou vle kite pawòl sa antre lakay ou, ou vle kite pawòl sa antre andan kè ou, ou vle kite pawòl sa antre nan lespri ou, e pou kalkile l, pou imajine l, pou w ka eseye konprann ki sa pawòl sa vle di, epi si w vle vin pitit Bondye pou w ka fè menm sa. pou ka fè l tou. Ki sa Nikodèm te fè? Nikodèm te leve yon jou lannwit konsa, li leve yon jou lannwit, li leve l ale. Travay sa l ap fè sou latè a, se pa lòm ki mete l. Se Bondye menm ki voye l sou latè pou l vin fè travay sa a. Paske travay sa w ap fè a pa gen moun sou latè k ka fè l, se sèl ou menm ki ka fè l. Ou menm si w vle vin pitit Bondye, Kite pawòl sa antre lakay ou, epi pandan w ap tande l la, reflechi avèk ki sa pawòl sa vle di, sa w te konn ap tande nan lemonn avèk sa w ap tande pandan w ap tande pawòl sa a pou w wè ki diferans li genyen ladan l. Ebyen, jan nou te di w la nan Jan chapit 8 vèsè 31, se la nou pral pataje lapawòl. Pral li pou ou non non papa a pitit la sentespri sen an ki gen tout pouvwa li di moun ki lib ak moun ki esklav ou tande sa m sot di w talè a m di w konsa gen diferant pitit bondye avèk kreyati bondye bondye beni nou gen diferant pitit bondye avèk kreyati bondye men la senyè jezkri pral pale la sè pa m bondye beni w bondye beni w li di Moun ki lib ak moun ki esklav. Lè m ap di w moun ki lib avèk moun ki esklav, m p ap pale w de avèk yon moun ki nan prizon sou tè sa a, yon moun ki nan prizon kote yo mete 15 moun, kote yo mete 100 moun, kote yo met, yo fè yon gwo kay, epi yo mete kèk lapolis silveye l, se pa esklav sa a, se pa lib sa a, se pa moun ki esklav sa a m ap pale. Ni se pa moun ki rete avèk moun k ap travay avèk moun ki vle di esklav. Men esklav sa m ap di w la la, se yon esklav ki kache nan je lòm. Esklav sa m ap di w la, se yon esklav ki kache nan je lòm. Men ou menm, pandan w ap tande pawòl sa, tande l. Epi pou w reflechi ansanm avè l, èske si w pa esklav oswa tou èske w esklav? Jezi Kris menm k ap pale ansanm avèk Juif, Ki kwè nan li. Jwif ki kwè nan li ki te renmen tande Senyè Jezi Kris, ki te renmen mache dèyè Senyè Jezi Kris, e Senyè Jezi Kris ap di yo konsa, Moun ki lib avèk moun ki esklav. Li, Jezi di Jwif ki te kwè nan li yo, Si nou kenbe pawòl mwen yo nan kè nou, nou se disip mwen vre. N ap. Lè sa a, Bondye ka ban nou libète, libète nou. Ou tande? Senyè Jezi Kris wè Juif yo kwè nan li, epi Juif yo ap mache dèyè do l, Juif yo vle mache dèyè Senyè Jezi Kris, epi y ap suiv Senyè Jezi Kris, men Senyè Jezi Kris di konsa, Si nou kenbe. Pawòl mwen yo nan kè nou epi nou viv, nou asepte verite sa a travay nan lavi nou, nou asepte verite sa a fè efè anndan lespri nou, ebyen, nou p ap esklav ankò, n ap lib. Men Juif yo pral poze Senyè Jezikri kesyon, di l pawòl sa a. Pa non kòd, yo pa non kòd, yo pa reta moun, yo pa nan prizon, yo lib, yo ka ale kote yo vle, yo ka mache kote yo vle, ki jan pou Senyè Jezikri di yo pawòl sa? Wi. Ki jan pou Senyè Jezi Kris di yo pawòl sa? Enben nan vèsè 33 a. Yo di, yo di li, Nou se pitit pitit Abraam, nou pa janmen sèvi pèsòn. Ki jan ou ka di nou, nou n ap gen libète nou? Ou tande? Yo di yo se pitit pitit Abraam, ki jan pou Senyè a Jezikri di, ki jan pou Senyè a di yo konsa, n ap gen libète? Se yo menm ki reponn kesyon sa a ki poze kesyon sa a. Enben, nan vèsè 24 la, Jezi pral reponn, Sa m ap di nou la a, se vre wi, tout moun ki fè peche se esklav peche yo ye. Yon esklav pa fè pati moun kay la. pou toutan. Men, yon pitit fè pati moun kay la pou toutan. Ou tande? Senyè Jezi Kris la fè konnen, li di tout moun k ap viv nan peche, yo se esklav peche. Tout moun k ap viv nan peche, k ap etidye peche nan lavi yo, k ap fè peche maten kòm apre midi, k ap kalkile kijan pou y al fè peche, k ap reflechi kijan pou y al kraze kou malere, ebyen, k ap reflechi kijan pou y al bay manti, k ap reflechi kijan yo pral genyen lajan, kijan yo pral travay pou. Moun sa yo, yo pa eskl, yo pa, yo se esklav, esklav peche yo. Men Senyè Yezki di, Tout moun ki kenbe pawòl mwen epi ki viv selon lapawòl mwen epi ki mache selon lapawòl mwen, moun sa yo pap esklav ankò. Moun sa yo, pawòl la ap ba yo libète. Libète sa a. lavi. Wi, libète sa pral fè w resevwa lavi. Ebyen nan vèsè, nan vèsè 35 la, Jezi di, yon esklav pa fè pati moun kay la pou toutan. Wi, li di yon esklav p ap ret anndan kay la pou toutan. Sa vle di, moun sa yo k ap suiv Senyè Jezi Kris la, si yo kenbe pawòl la, epi yo kenbe pawòl la epi fè yo fè sa Senyè Jezikri mande yo fè a, yap rete anndan kay la, Pastè Bondye beni w, Bondye beni w pastè nou. Ebyen, li fè konnen li di, si nou viv sèlman sa k anndan kay la, nou pap esklav ankò. Nou pap esklav ankò. Men, si nap etidye kijan pou nal kalkile pou nal fè peche, kijan pou nou aji, pou nou kite peche a travay nan lavi nou, n ap rete esklav peche. Men, lè nou dakò pou nou rayi peche, pou nou kouri dèyè peche, nou vin pitit Senyè a, nou vin pitit Mèt lavi a, paske n ap mache selon Papa nou, n ap mache selon Mèt nou, n ap mache selon Sovè nou. Nan vèsè. Tret 6 la, li di, Pitit Bondye a ban nou libète. N ap lib tout bon. Sa vle di, Pitit Bondye a ban nou libète tout bon. Sa vle di, pawòl Senyè Jezikri vin lage sou latè, pawòl Senyè Jezikri vin moutre lòm, se pa pawòl pou lòm kontinye fè peche. Non. Se pa pawòl pou lòm kontinye fè peche, men se pawòl pou lòm gen libète. Pou lòm gen libète pou yo vin pitit Bondye tout bon. Paske, pa bliye lontan lontan lòm pa t gen aksè pou yo te vin jwenn Bondye jan nou wè nou tout jounen n ap vin jwenn Bondye jounen jodi a. Jounen jodia ou menm pandan w chita lakay la ou ka di bon kite ma fwape pòt Bondye, depi w desann ou sou jenou se avèk Bondye wap pale. Depi w fèmen de grenn je w wap ou kòmanse lapriyè w nan non Senyè Jezi Kris pou la jwenn papa a lè sa a Ou komanse pale ansanm avèk Bondye. Pa Pa pouvwa Senyè Jezikri ki vin mouri sou lakwa, nou jwenn aksè pou n al jwenn Bondye pou n al pale avèk Bondye, nou mèt ap travay nan lari a nou gen aksè pou nou pale avèk Bondye, nou mèt ap kouri kote n ap travay la, kote nou chita nan mache a, nou gen aksè pou nou pale ansanm avèk Bondye. Men, lè Senyè Jezikri potko potko vin sou latè, lòm pa t gen aksè pou yo t al kot Bondye konsa. Yo te gen pou yo te pase pa yon sakrifikatè pou t al fè sakrifis pou yo chak ane. Lè sa a, pou Bondye te kapab padone peche yo, men peche sa a pa t padone, peche sa a te kouvri. Men, jounen jodi a, pa pouvwa lesan de Senyè Jezikri ki koule sou lakwa, nou gen aksè pou nou pale avèk Bondye lè nou vle, nou gen aksè pou nou mande Bondye padon lè nou vle, Nou gen aksè pou nou rele Bondye nan lespri nou lè nou vle. Se sa k fè, Senyè Jezi Kris ta dwe vini. Se pa ni Jerizalèm, ni se mòn nan, ni se nan nan mòn nan pou w adore Bondye, men ou dwe adore Bondye nan lespri ou. Nan lespri ou. Enben, se sa l di. Li di nan vèsè, li di nan vèsè 36 la, li di, Si Pitit Bondye a ban nou libète, N ap lib tout bon. Dayè, si pawòl Senyè Jezi Kris ap simen an, li tonbe nan kè nou, epi pawòl la nou dakò pou pawòl la fè travay travay li nan kè nou, nou gen aksè pou nou viv selon pawòl la. Enben, tande byen, nan vèsè 38 la, li di, Wi, mwen konnen se pitit pitit Abraram nou ye, men, n ap chache touye m, paske, nou pa asepte sa m ap moutre nou, sa m ap moutre nou. Ou tande? Li di, Se nan vèsè ki di, Wi, m konnen se pitit pitit Abraram nou ye vrèman vre, men, Nap chache touye m. Nap chache touye m. Nou pa dakò, pawòl sa map moutre nou nou pa dakò asepte l. Sa map moutre nou nou pa dakò asepte l, nou pa dakò pou pawòl la fè travay nan lavi nou. Se sak fè nan vèsè 38 la, Frans ki pral di, map di nou sa, Papa m moutre mwen M ap di nou sa Papa m moutre mwen Men nou menm n ap fè sa papa nou di n fè Yo reponn li Men papa nou se Abraam Jezi di yo Si nou te pitit Abraam toutbon nou ta fè Sa li menm li te fè? Gade, koulye a, m ap di nou verite, jan Bondye te moutre m li a, atout sa n ap chache touye mwen. Abraram pa t janm fè bagay konsa. Nou menm, n ap fè sa papa nou fè. Yo reponn li, Nou. Ou tande? Pastè nou, Bondye beni w, Bondye beni w. Li di, li di konsa, yo reponn yo di yo pa pitit de yo. M pral di w, depi w kontinye ap viv nan peche, ou pa fè pitit Bondye ankò. Se sa k fè m di w ou fèt avèk imaj Bondye, men ou pa pitit Bondye paske pou ki rezon w ap viv nan peche. Pastè nou, pastè Oye, Bondye beni w, Bondye beni w. Enben, wap, depi w kontinye ap viv nan peche, ou pa pitit Bondye. Ou fèt avèk pòtre Bondye men ou pa pitit Bondye, ou se pitit deyò. Pitit deyò, kiyès ki papa w? Se Satan. Satan papa w. Satan. Men lè w vin pitit Bondye, Se sa k fè, Senyè a pral di konsa, Abraram pa t janm touye pèsòn moun. Abraram pa t janm fè sa ki mal. Men nou menm, tout sa k nan lide nou se chache touye m, chache retire lavi m. Sa vle di, Senyè fiske je l anndan kè Juif yo k ap suiv yo, k ap. Pèsonn ki fiske je l anndan lavi yo, anndan santiman yo, Senyè a, Jezi Kris, ap gade, epi l ap di, li wè tout sa k anndan kè mesye yo. Paske, Juif yo t ap mache dèyè Senyè Jezi Kris vre, gen ladan yo t ap di, pou Senyè Jezi Kris te fè mirak. Gen ladan yo ki t ap di pou Senyè Jezi Kris fè yon lòt bagay, èske se Pitit Bondye li ye vre? Pou ki rezon? Yo menm. Naj ki sa moute tèt li dèske l di se Pitit Bondye l ye, men yo menm, yo pa kwè si se Naj ki se Pitit Bondye paske ou tande y ap di, Avanyè la, Mari fè ti gason sa a, kilè l gentan di se Pitit Bondye l ye? Men yo pa t janm chonje Si Zen Gabriel te anonse Mesaj sou Senyè Jezi Kris, yo pa t janm tande si Moyiz te pale sou Senyè Jezi Kris, yo pa t janm tande si Jeremi te pale sou Senyè Jezi Kris. Men, peche bouche je yo, peche bouche je yo, yo pa ka janm wè si Jezi, sa l ap fè si se travay Bondye l ap fè. Men se nèg Jezikris ap gade anndan kè yo, li di, Wi, si nou te pitit pitit Abraram, nou ta fè sa Abraram te fè. Men non, nou pa fè sa Abraram fè, sa n ap chache fè, se chache touye m. Epi, ki moun k ap chache touye moun depi lontan? Se Satan. Enben, Senyè Jezikris di, Nou pa pitit Bondye, nou pa pitit pitit Abraram, se pitit deyò nou ye. Men, se pa Senyè Jezikris menm ki di sa non, menm yo menm nan ki reponn yo di yo pa pitit deyò. Yo pa pitit de yo. Yo reponn yo di, Nou pa pitit de yo non, nou gen yon sèl Papa, se Bondye. Jezi di yo, Si Bondye te Papa nou vre, nou ta renmen mwen. Ou tande sa Jezi di, Si Bondye te Papa nou vre, nou ta renmen m. Hum! Gloria a Dios! Alelouya! Alelouya! La gon pawòl ki kache. Sa vle di, mwen menm k ap pale ansanm avè w la a, si w wè w pa gen renmen nan kè w pou mwen menm, Ou pa ben met nan tèt ou di w se pitit Bondye. Non, pa met nan tèt ou di w se pitit Bondye. Pitit Bondye ap fè sa Bondye mande l fè. Pitit Bondye ap viv selon lapawòl Bondye. Pitit Bondye pap etidye anyen ki mal. Pitit Bondye pap etidye anyen ki mal. Depi mal a vini nan tèt li, l ap kloup li kouri dèyè l. Pou ki rezon? L ap gentan konnen sa se yon zam Satan, se yon pèlen Satan vin tann pou li, l ap di, Non, m pap tonbe nan pèlen sa a, se travay Bondye m ap fè, mal la m pap kite l aji nan mwen men m ap kite byen an aji nan mwen menm pito. Ebyen, Senyè Jezikri di, Si nou te pi. Kite nou ta fè sa Bondye vle. Men, nan chache touye m se sa k fè nou esklav. Se sa k fè nou esklav toujou. Sa vle di, tout moun, menm si ou wè moun nan ta mache, je l kale, menm si ou wè moun nan ta mache, li pa nan prizon, Li pa reta moun. Men depi l ap viv nan peche, li se yon moun ki esklav, esklav sa a ki kote l ap mennen l? Nan fènwa a tou dwat. Esklav sa a se nan fènwa a tou dwat l ap mennen l. Aswè a, mwen vin pale ansanm avè w, moun ki lib avè moun ki esklav. Moun ki lib la se, moun ki lib la, se sa ki byen l ap fè. Men moun ki esklav la, se peche nan peche l ap viv. Moun ki. viv. Tout moun k ap viv nan peche, yo se esklav, esklav y ap fè sa mèt yo mande yo fè. Tout moun ki lib. Tout moun ki lib y ap fè sa Senyè Jezi Kris moutre yo, epi y ap tande pawòl la, y ap kite pawòl la viv nan lespri yo, y ap kite pawòl la. Pa kite pawòl la viv nan memwa ou, epi nenpòt sa y ap fè, y ap fè l selon lapawòl. Wi, y ap fè l selon lapawòl. Paske, Senyè a pwomèt Sentespri a, li mete Sentespri a nan lavi nou, li mete Sentespri a anndan kè nou, li mete Sentespri a nan lespri nou. Viv selon la pawol senye jezi kris. Lè w kite, lè w aji selon pwòp tèt ou, ou pa aji selon pwòp Sentespri a. Malgre Sentespri a di w non, pa fè sa, sa pa bon, ou fè sa k nan volonte w. Ou mete Sentespri a nan lapenn. Paske pou ki rezon? Si Senyè Jezikri te gade l, li te wè w te ka viv poukont ou, li pa t ap bezwen pwomèt Sentespri a pou l te voye l. Men se paske li gentan fiske je l devan, li gentan fiske je l sou lòm, li wè lòm p ap ka viv poukont li, li di non m ap voye yon lòt ankourajman vin jwenn lòm. Sa vle di se. Nan lòt sans, nan lòt, nan lòt sans lòm pa ka konprann. Paske Senyè Jezi Kris di, mwen p'ap kite nou pou kont nou, m'ap toujou la ansanm avèk nou jiska lafen. E mwen menm m'p'ap janm abandone nou. M pral di w. M pral di w. Èske w dakò pou w lib? Si w dakò pou w lib, vin jwenn Senyè Jezi Kris. Vin jwenn Senyè Jezikri pandan wap tande pawòl sa la. Pandan wap tande pawòl la vin jwenn Senyè Jezikris. Ou pa tandem di w gen de fwa m rete se alelouya m ka di, gen de fwa m rete se mèsi Senyè m ka di, pou k rezon, m pa gon lòt bagay pou m di ankò, m pa gon lòt chemen pou m pran ankò, m pa gon lòt wout pou m pran ankò. Ki kote m ale? Lè m santi m fèb, m desann sou jenou m mande Senyè a fòs. Menm jan David, lè David santi l pa kapab ankò, l ale jwenn Senyè a nan lapriyè. L al jwenn Senyè a nan lapriyè lè l santi l pa kapab ankò. Ou menm, pandan w ap tande pawòl la, lè w santi w pa kapab ankò, vin jwenn Senyè Jezi Kris. vin jwenn li. Desann ou sou jenou. Di Senyè a, ban m fòs pou m espire sou tè sa. Ban m fòs pou m espire sou tè sa. Pou m ka tann ou jiska lamò. Wi. Se fwa w, sètadi Jedeon ki t ap pale ansanm, lapawòl ansanm avè w. Moun ki lib avè moun ki esklav. Si w vle lib, fè sa Senyè Jezi Kris mande w fè. Si w vle. Men si w vle rete nan esklav, ou mèt kontinye rete nan esklav. Men m pral di w, si se, si mwen se ou menm, m te kouri vini koulye a. Paske m pa konnen ki lè lanmò ap pase pran m, e m pa konnen ki lè twonpèt ap sonnen. Paske Senyè a di, l ap vini tankou yon vòlò, li pa bay dat, li pa bay jou. Men ou menm, pandan w ap tande pawòl sa a, fè yon kou entelijans. Fè yon kou entelijan, vin jwenn Senyè Jezi Kris. Vin jwenn li. Li pre pou l resevwa w. Se sa k fè li di nan Matye chapit 11, vèsè 28, li di, Tout moun ki bouke avèk chay lavi a ou pa ka pote yo, vin ba li yo. Vin mete yo sou do l, l ap pote yo. Vini. Pa rete nan fènwa a. Vin nan limyè. Bondye ap beni w. Bondye ap pwoteje w. L ap kouvri w anba gras li. Tanpri Papa Dye Toupisan, Letènèl dezame, Wa dè wa, Bondye Abraram, Bondye Izaak, Ou menm ki se Bondye kòmansman, Ou menm ki se yon Bondye pou toutan, Ou menm ki pap janm mouri, Devan, nou mande w, Seyè, chak moun ki pral tande pawòl sa a, nou mande w, Seyè, pou pou kache yo anba zèl ou, pou ba yo pwoteksyon, Seyè. Louvri je yo, louvri memwa yo, Seyè. Ban yo lespri, kouvri yo avèk lespri desèneman, si yo nan fènwa pou yo ka konnen si yo nan limyè. Paske ou te vin sou latè, Seyè, ou pa t vini pou kondane pèsòn, men ou te vini pou w te delivre tout moun. Jounen jodi a, ou kite lapawòl ou, Seyè, pou nou jwenn, pou nou etidye, pou nou chache, pou nou mande ou, se ou menm ki di nan Matye 7, vèsè 7 a kontinye, ou di tout moun ki frape pòt ou, ou ap louvri pou yo. Tout moun ki mande w, ou ap ba yo. Tout moun ki chache y ap jwenn. Enben Papa Letènèl dezame, nou mande w Seyè, chak nanm, chak sèvitè, chak sèvant k ap tande pawòl sa, sa ki te soti, ki, ki ale, men yo bezwen retounen ankò, sa k ap tande pawòl la ki potko janm tande l menm Seyè, fè otan nou lapawòl Seyè, Pou yo vin jwenn ou. Pou yo vin jwenn ou, Seyè, pou yo rete lakay ou, pou rete nan volonte ou, Seyè, pou yo pa esklav peche ankò, men pou yo pitit, pou yo rete lakay Papa yo, pou yo fè sa Papa a mande. Tanpri, Papa, Letènèl dezame, nou menm, Seyè, ede nou, Seyè, chake jou, Seyè, pou nou rete lakay ou, paske ou konnen plan èdmi an, se chache fè nou tonbe, se tante nou chak fwa pa jou, paske li di si te gen tan, li, li t ap, se. San en fwa pa jou, li tante lespri nou, paske li pa gen tan, enben Papa Letènèl zame, nou mande w Seyè, ban nou fòs, kouvri nou avèk pouvwa Sentespri, pou nou sipòte, chak fwa nap vini nan prezans ou Seyè, pou nou konnen se lide Satan, pou nou kouri dèyè l, tanpri Papa Letènèl zame, nou mande w gras, nou mande w favè, tanpri Papa Letènèl zame, pa fè sa nou mande w, men fè sak nan volonte w, kouvri nou avèk lanmou, pou nou gen lanmou nan. Premye koumanman Seyè, nou mande w Seyè, fè nou gras, kouvri nou avèk prezans ou. Nou priye w Seyè, nou pa priye paske nou bon, nou pa priye paske nou fidèl, men nou priye w poutèt non pitit ou Senyè Jezikri de Nazarèt. Amèn. Amèn. Bondye beni nou.